Hello hello sa ka fèt jodi an se Jòs ki antre lakay nou avèk yon nouvo videyo deja map di bonjou bonswa avèk tout ansyen tout nouvo abònem yo tout moun mwen yo mwen renmen nou anpil si nou wè nou pa tandem nou toujou sou kèm toujou ap panse avèk nou Joslin e Melisa Chounaeda Atis Clif etan dot lòt moun ankò m pap site non pou pa gen jalouzi men tout moun ki konnen ke yo konn pale avèk Joz tout moun ki konnen ke yo toujou la pou Joz Joz konnen nou tout malgre gen anpil nan ke m konn pa ka sonje M. Rousselaire bon sa fè lontan ke m pa tande l bon anyway mwen pap site non paske mwen pa vle gen jalouzi tout moun ki konnen yo renmen Joz yo Joz renmen nou tou e menm sa k pa renmen m yo Joyce renmen nou, Max and Joyce renmen nou. Jodi, jodi an bi video an se ke nou tout konnen ke tout sa komanse gen yon fen. Men, m ta renmen mèzamou, moun kap voye moun, m ta renmen nou fini l 29 janvye. M ta renmen nou banm sa koum kado, pou m ta fini l 29 janvye jou fèt mwen an. Men. M pa konnen, it's up to nou. Mwen se sa m mande, men m konnen ke l ap fini demen si Dye ve. Deja m ap di mèsi avèk tout moun ki te patisipe yo, tout moun ki te voye moun. Ou konnen, deja, nan tout konkou k genyen, se yon moun ki pou genyen, se, si se 2 prim y ap bay, se 2 moun ki pou genyen, nou tout p ap ka genyen ansanm. Men m konnen ke, yon jou kanmenm ke, depi nou patisipe, nou tout ap gen chans genyen kanmenm yon jou. So, mwen renmen nou anpil, mwen di nou mèsi anpil pou sipò nou, mèsi pou pasyans nou. Malgre ke Joz pa vwèman poste se dènye tan, men nou toujou rete la avèk Joz, nou toujou ap mande Joz. Nou pa wè, nou toujou panse avèk Joz. Mwen vwèman renmen sa, paske nou panse avèk Max and Joz. Mwen vwèman apresye sa. Pran tan nou pou nou gade video m se deja kelke choz mwen renmen nou anpil mwen di nou mèsi dèyè se pa yon bagay serye se pa m pa yon pèsonaj piblik vrèman m pa yon atis m pa come on si nou ka rete pou n ap gade video m e di jan nou renmen m tou so m sipoze an gade sa gou e avèk tout kèm mwen renmen nou anpil So deja nou konnen ke konkou an te gen pou l fini demen si Dye vle ki se 25 25 janvye an Men m t ap mande nou yon favè m pa konnen si l ka fè moun k ap voye moun yo M t ap mande nou yon favè èske n ka kontinye voye moun pou fini 29 si sa pa deranje. So si n te ka fèl pou mwen l tap bon. Si n pa kapab tou ok m dakò lap fini. Men tout moun ki voye m moun ki gen an. Nou prale an vakans, m kwè se nan vandredi ki ap 28 ke nap ka anonse moun ki gen an. Si tout fwa ke nou vle kontinye nou ka toujou kontinye. E pi prim yo pou prim yo nou ap jwenn yo nan fevriye an. Nan fevriye an ki se. Dezyèm semèn, dezyèm semèn mwa fevriye n ap voye prim yo pou moun ki gen yo paske nou pap vrèman gen tan pou nou fè, pou nou voye prim yo. M ap mande nou yon ti pasyans. E moun k ap voye moun yo tou, moun si n ap nou pa bezwen pè, menm ke nou ta wè ke nou poko di nou anyen, nou poko nou pa dako voye prim yo n ap jwenn yo si nou gen dwa mande Chounayda, mande Dadou, mande Anz ki te genyen deja. So ke nou serye nan sa nap fè an, lè nou di nap fè yon bagay ke nou fèl, nou pa, nou pa an an, kòman dirèj, nou pa fake, ok? Si n pa, si n pa kapab, nou pa kapab, men si nap fèl, nou fèl, nou fini, menm ke nou pran, nou pran an ta, malgre nou, ah. Bon sa wap di konsa. Menm ke nou ta voye l ta, nap vini kanmenm. Mande lòt moun, mesye dam yo, paske yo pa t jwenn li tou de swit. Yo te rete fè yon semèn aprè, m kwè nou te voye li. Men, ka sa ki fè nap voye l yon semèn aprè la, se paske nou. Nou pral fè yon bèl ti vlog, mezamou, paske. Pral gen bèl ti vlog ki pral fèt. Nou pap vrèman gen tan. Kote nou ap ye a nou pap kapab voye minit lan. I mean, nou pap ka voye kòb lan pou nou. Men deja map di nou mèsi paske nou te chwazi patisipe nan konkou an. Josand Max renmen nou anpil, anpil. Kontinye voye moun. Jodi an, tout jounen an, voye moun. Atis Cliff, mèsi. Kontinye voye moun, kontinye voye moun, kontinye voye moun mes amours. Dyelène. Mwen pa fin chèche non an. Dyelèn, kontinye voye moun. Tout lòt moun k ap voye yo, kontinye voye moun. Mwen renmen nou anpil. M espere n ap fè m kado a pou fèt mwen. N ap fini l le 29. Alò, si n ap, si n dakò, kite yon kòmantè. Mwen renmen nou anpil. Pa bliye, kontinye abòne. Kontinye voye zanmi w, fanmi w abone a chanèl lan Pase gen bagay kap vini Gen bagay, gen sipriz pou nou ok Gen sipriz pou nou Kontinye abone Kontinye pataje Mwen renmen nou anpil E si w fèk tonbe sou video sa tou M ta swete ke ou abone Ou pap regrèt Tchao a la pwochèn